Peyi a gen nom enben vye stress ap pote n ale. Sitiyasyon peyi an peyi a sa peyi a fè w la oh. Jan w wè peyi a ap degringole la bandi met moun tout moun dèyò gen nom wè w wè bon peyi fini wè w si stress pa pote w ale se di bon pa moun. Jan w wè m chwazi m jwenn mwen tou jèn menm mwen tou jèn bab ou byen nwa bagay sa yo men kounye a bab ou gentan blanch kounye a m wè w mache do ba menn bon.
Waw Kèt misye Mwen vin egzamine l pou m kontwole Gen bagay ou fè Li pa kale ojodi l ap kale w demen kanmenm Menm jou sa ankò jenòm, vye strès ap pote nèg ale, ou konprann, ou oblije ap antre an naj. Men pa rete sa, fòk ou voye sa dèyè men, fòk ou rete sa dèyè. Se menm jan m tande yon pakèt ti lavodri soti kwadèboukè vin nan bouk lala, vin kraze tout sa moun genyen. M tande bòs Tima menm, vye vakabon sa yo pa pran anyen pou li, tout ti bwa, ti patat li gen lòt bwa yo pran tout.

M pa te ka fè manti. Kazèk la fòk pa lo ou ap di. M dakò men wate a tout tan. Si yon bagay tap fèt ou tap wè. Pase m pa janm ba ou nan liy nan la. Enben kounye a m pral mete anbisad. Map lèm pran yo m wa ou nan nan wè. Pito fè sa vre. Pase lotre jou granmoun nan dim yo yo jete la yo lage atè la nan yon vòlò kwazè vin pran ti bwa a li. Patata li menm. Bagay yo pa fèt konsa. Mwen kazèk la pam, m pral pran, m pral pran responsablite m. Anmè gade pou wè, mete may pou wè kòman pou wè kòman pou fè kont met kontwòl. Men m pa kwè bagay, m pa kwè yon bagay konsa, m pa kwè sa mwen menm. M pa kwè si se vre, gade lè manti y ap ba w ou mwen. Bon, bon, yo, m pa kwè yo te ka fè manti. Yo pote plent, yo di m yo ban m non an, non an vòlè a. E, jèn gason te arive bat papa m vrèman vre. Li te lage papa m atè nan jaden an. M te sipoze kwaze avèk li, nou te, nou te bat li. Kounya jenòm mwen menm m pral fè demonsitasyon wi m pral mande tout vagabon lavodri yo pou yo kite zòn nan apati de mwa sa si tout fwa yo pa kite kounya la mwen menm m pral fè konkou lapolis ak Konkou popilasyon an pou mache pwan tout vakabon m ba yo dènye mwa sa. Pou sa? Si yo pa kite y mwa sa la, m rele lapolis vin kòmanse ede w ak tout popilasyon mare vakabon menm jan Miskaden ap fè la pou nou kòmanse depòte vakabon. Pou mete yo deyò? Wi, enben se sa.
Yon sèl bagay mwen m pa ladann non mwen. Enben.

Li te pale avèk kazèk la, e kazèk la te di pa yo pa gen okenn mwayen pou moun sa yo rete nan zòn sa a ankò paske yo sèvi nou kòm yon menas. E papa m ap boulvèse paske gen anpil anpil maji k ap fèt dèyè do papa m la akoz de sa k rive a. Mesye a m pral fè la menm.
Tout sa m fè pou ti frè m nan la mesye pa ka lage menm. Mwen se pa ki sa pou m fè pou li menm ankò non la.

Fèm nan souf nan bouda konsa. Ayy ou wè papam mesye papam ki te sou de pyel ki te konn ap fè tout aktivitel men kounyela misye misye defwa li leve lè poul al wè bèt li leve l sòti l pa janm rantre defwa l pa menm al wè bèt la si se nan al bwè kleren antouka m rive

Te wè w pase nan zòn nan. Petèt m ta di w ou ta ban m yon ide kòman m te ka fè se pou kazèk la fò m ta ale omwen pou kazèk la ta regle dosye a omwen pou wè si dife a te ka deyò li tap enpòtan Talè m nan non la wè si
Yo lage m nan dan prizon tout tan Map mal viv map mal manje.

Sak esansyèl bon m pral konnen kazèk la e mare frèm li ye m pral pale avèk li bon men la dosye sa depi wèl deja fin remèt li nan prizon frèm li pa konnen li pa gen oken rapò ak sa sa vle di la kounya la sou yon moman map reflechi map chanje bagay yo m gen bagay m pral fè fòk papa m reprann li nòmal paske gen maji kap fèt jan nap viv la si se bondye nou ka priye nap priye bondye.